Madam mesye bonjou se manman fantin chal ki viktim 12 sektanm 11 sektanm 2022 mwen chè pitit mwen al leglis dimanch padan sot leglis kòlèg li yo relel Yo rele l, yo di yo pral travay. Site Solèy. Li leve la li. Depi lè sa, li pa di m li pral Site Solèy. Se lè nou rele l, rele l, rele l, rele l. Li di nou se Site Solèy li ye a dezè. Li pa nan de dimanch ki te 11 septanm. Francine Charles son pitit mwen renmen anpil. El renmen manman tou. Si Francine Charles vin nan kay mwen, fò la kontrole ki manje m ap retire met nan asyèt li. Francine Charles, si nou an ta pa ta pran manje, fò l kite nan manje l pou mwen. Mwen rete konsa pitit mwen disparèt, tankou yon eklè.

An samdi Fansen moute Petyonvil li vin wè pitit li, bò lakay mwen. A ki moun li te moute se avèk Erod. Erod se bon zanmi Fansen. Erod, Fansen toujou ap pale de Erod. Li di zan bon zanmi, bon zanmi, bon zanmi. Lèm di ou rekonèt Erod, li di manman, Erod se bon bon bon bon zanmi m. Li annik moute Petyonvil avèk Ewod sou machin ni. Li te vin wè pitit li a Ewod sou machin ni. Pou kounye a la, Francine al travay a mesye yo, de, yo, yo, nan yo sèt la, de mouri, Francine avèk lòt zanmi li te pote a mouri, lòt senk mesye yo, m pa janm wè youn vin salye m pou kounye a.

M ka eseye konprann, m pa rekonèt li figi l. Men, Frantzen tou tap pale de Erod lakay mwen. Men m rele Erod pa rele m, li pa rele ni ti frè a, li pa rele papa Frantzen, li pa rele manman Frantzen. Men sa se pat sa pat zanmi. E pa konsa, e pa konsa m wè l te ka fè sa. M ka eseye konprann pran ka se de bon. Ou te gen, ou te gen dwa pat gen pou te ban nou, men w ta pase vin salye nou, ou ta ban nou kouraj. E ou te site solèy tou, jou nan mò a. O mwen, ou ta vin esplike m jan ba a la pase. Mwen ta pi konpon. Mwen pa jan m pase ni kay papa ni kay mama. Sa nan mwen chè e ou, ou pa ta fè m sa, ou ta vin salye. Pase m te kons malgre m pat rekonèt ou men Francine konn pale m de ou si w te vin nan kay mwen m tap rekon m tap konsidere w menm jan a Francine a e pou jan Francine konn pale byen de ou
Men men ki m tande ke yo tire Francine apre yo boule l Wi Men kiyès ki bay vèsyon sa kiyès ki fè w konnen istwa sa Plizyè lòt 5 ki te rete yo chak bay pawòl pa yo pawòl pa yo chak

E sak fè yo pa touche yo mesye yo mesye yo te pran moto moto yo anba dèyè yo yo fè yo kouri apre yo menm e nan yo mande nou menm menm yon sèl katouch kòman nou fè pa pran yo di konsa se paske yo gen yo gen kolòn chak kote yo pase yo gen kolòn alò jou a se pitit pam nan ki pat gen kolòn men pitit mwen an pitit mwen an son pitit mizè son pitit desepsyon mesye nou malonèt nou mechan menm zo a menm zo a m ta renmen jwenn zo yo pou m malgre bon pou kounya la

Men kisa wap mande pou pitit ou la kom reparasyon jistis. Bon kom konnen jistis la son bagay ki delika. Men kisa w vle pou pitit ou la nan moman la. Bon kom konnen Haiti pa gen jistis. Kom mwen konnen Haiti pa gen jistis. Sel sa map mande. Map mande pou Bondye banm fos ak kouraj. Pou Bondye mete nan menm pou pitit fi l kite a. Pase si l pat kite pitit fi a. M ta regret plis. Pou Bondye, pou Bondye, pou Bondye, pou Bondye e mete lan menm, menm, menm, menm sa m te konn fè pou Frantzen Chal la, pou Bondye toujou mete l lan menm pou m fè l pou pitit li, paske m konnen Ayiti pa gen jistis.
Men ou fè kèk demach deja, pa gen moun ki rele w nan nivo leta a? Non. Nan ki medya w te pase deja? E, ka radyo Karayib, mwen ta remèsye nèg yo.
Men pa gen moun ki di w kisa k ap fèt? Non.
Pa gen moun ki di m anyen. M pa wè moun vin di m anyen. Dayè m pa wè gen jounalis ki vin la. Twa sèl jounalis ki te pase wè m la, se pa sa k te Site Solèy, se te Delma yo rete. Yo pa t al travay jou dimanch lan. Yo te desann anba ka papa. Ki dènye fwa w te wè Frantzen anvan l mouri? Frantzen ui jou m genyen depi m te wè l. Ma raple m toujou se Ann ta lè lè rezo fèm pa wèl li konn lèl vin lakay mwen mal travay lè konsa m pa lè m sou travay a 5 è mwen pase l an revèy lè m sot nan revèy a 8 è di swa lè konsa m pa gen chans pou m gentan jwenn li nan l gentan al lakay li.
Men jiska prezan, ou pa jwenn yon moun ki ta fè w jwenn o mwen rès kò a? Non, nou pa jwenn.
Chak kote demach nou fè, nou pa jwenn yo di yo boule l.
Men ki dènye, ki dènye pawòl w ap di? Ki sa k sou kè w? Ki sa k sou kè w ap di lemond? Paske Nòmalman sa k rive a se yon ak kriyèl, se yon ak de barbar, kisa w ap di lemond, kisa w ap di gouvènman ayisyen tou, paske an kèlke sòt mwen menm m ka di gouvè, tout bagay k ap fèt gouvènman ayisyen ladann. Ebyen sa m te ka di, sa m te ka di, m ap di Ariel mèsi, e, e, e Ayiti mèsi, peyi mèsi, se sa m te ka di paske Franswen Chal depi, se yon, se yon moun ki te sousye de travay li, Franswen Chal se youn nan moun ki konn, ki konn sòti, kite manje sou tab pou l al travay. Fantine Charles se youn nan moun ki te renmen travay plis ke tèt li pase si l pat renmen travay plis ke tèt li jounen jodi sa li pat ka mouri jan l mouri la paske gwo jodi dimanch Fantine Charles ta sipoze ret lakay li si l chwazi al travay se paske se paske li renmen travay li renmen travay li ta renmen li ta renmen li se yon moun ki tap travay pou peyi l e ki te renmen peyi l dabò
pitit Fantine nan ki laj li? li gen 24 li gen 4 an Li konsa papa l mouri, li konnen papa l mouri? Bon, yè l te la avè m, li fè jounen avè m. Lè m mande l, kot papa w? Li di, papa m mouri. M di, èske w ap wè l? Li di m, non, li p ap wè l.
Enben, tout men senpati wi, manmi Jojo. Ou ka gen yon nimewo telefòn w ap bay, pa egzanp, paske ou sot pale ou di Franzen t ap retire w kote ou rete a la. Wi, li t ap retire m, li t ap retire m nan travay kay moun, li t ap ban m biznis pou m fè pou m te sispann travay a moun. Nimewo telefòn m ap bay, m ap ba ou, m ap kite, e 31, 18.

68.
Ok, mèsi. Mèsi.
Mèsi paske ou te tande m, paske ou te pase wè m.